Mwen menm, tout vi m se yon long temwanyaj parapò ak moun ke m te ye avan. e jodi a m di Bondye anpil mèsi pliske se moun sa m ye. M mèt ta mouri kote m ap pale a la, m gon fèm asirans, lavi m asire nan Kris. Ebyen ok ok bòs mak frè mak pastè mak nou pa gen pwoblèm sa w te fè nou an nou bliye l dèyè pou nou Bondye fè nou gras nou retounen pa vre cheri relasyon nou vin pi Mesye Gabriel m panse ke mwen avè w nou te de bon zanmi e li posib nou ka kontinye zanmi bon zanmi ou te bon zanmi m. M mande w padon ankò lòt fwa. Pa padone m etanke bòs Mak ki te ka fè menm aksyon an avan an ankò. Men m mande w padon. Padone m antanke frè Jan Mak ki vin yon lòt moun jodi a. Jodi a si m ap pale e pa mwen k ap pale etanke Mak ou te konnen avan an. Men m ap pale antanke yon kretyen. E m resevwa yon manda nan men Bondye apre sa l fin fè de mwen an pou ke mwen pataje levanjil de gras li a pou lòt moun tou k ap jwenn gras pou y al nan syèl. Une fwa de pli Mesye Gabriel padon. Enben nou padone w Bòs Mak. Mesi Bòs Mak.
E menm jan Bondye te padone disip li yo, e m swete m padone w tou. E se te sou blòf ou toujou kanpe pou ma Bondye konnen. Paske. Non.
Bib sa a, Labib di, Nenpòt moun ki nonmen non Bondye. pou fè jwèt, ebyen l ap tounen yon jijman kont ou. E mwen m pa p vle sa a tounen jijman kont mwen, men m vle l tounen yon delivrans kont mwen. E m pran l deja pou l delivre m, e sa k fè moun mwen ye a. Ebyen oke, oke frè Bòs Mas, Andre Gabriel, Pastè Mas. Èske ou panse pou padone Bòs Mas? Wi, wi, m pa gen pwoblèm non, m pa, o, men mari m avè m pou m pa t padone w. Ebyen tande byen non.
Mwen kontan nou padone m, Mesye Gabriel, sa k fè m plis plezi, sèke m wè relasyon. santimantal retounen ankò nan mitan nou.
Si nou te rete toujou dezini sou konsyans mwen, mwen menm tou kè m t ap boulvèse. Bon m tou di nou sa non. Mwen anvi ofri nou Jezi pou li kapab pran plas tou nan lavi pa nou. Nou aksepte Jezi deja, men san fi. Se vre?
Oh glwa a Dye! An tou ka jan fwaye sa ap mache a pou nou pa ta sete l deja. Mèsi Bondye. Nou ta engra wi. Ebyen bon m di nou. Ebyen kounya nou se frè m, sè m? Frè Gabriel.

Ki fèt li la menm? Non, n ap selebre relasyon nou,
lanmou nou. N ap selebre rekonsilyasyon lanmou nou? O bon Dye! Ou pa ta renmen manje bre avè nou? Alelouya!
Tout glwa pou bon Dye! Sa vle di nou rekonsilye e n ap selebre yon fèt pou sa. Bon Dye, m di w mèsi anpil pliske ou pèmèt konsyans mwen libere.

Mwen pa gen pwoblèm monchè bon ou konnen m pou kòm monchè nèg pa mouye gabo menn antouka m pral selebre ansanm avè w menn. Yow Rotan menn pa bliye menn fò w vini paske m konnen ou son nèg mari pa menn ou ye ou ka di konjou a rive ou ka di ou gen moun wap pati avèl menn paske. Non monchè ou wè se nèg pa mouye pa pa fè m sa menn ou pa ka ap di m mari pa mennen menn pou sa m fè pou ou kounye w ap di m mari pa mennen menn pa fè sa monchè. Non monchè m konnen w, m konnen w byen monchè, m konnen w byen. Yo, dimanch, bonè bonè, depi m fè katrè pou senkè yo, parèt sou mwen menn. Enben ok, pa gen pwoblèm menn, pa gen pwoblèm, m ap pull up sou ou dimanch si Dye vle. W ap al selebre fèt, fèt madanm ou avè w non. O, m pa konnen si w t ap wè dòk la paske m pa t di misye sa non menn. Si w te wè misye, si w t ap poze pou misye, misye te ka vini menn. Kiyès la, dòk la? Dòk la menn.
An, men antouka, m ap eseye pale ansanm avè l menn pou w konnen si l ap disponib. Ou pase w konnen misye.

Kounya la m pa gen moun pral envite ankò non Djalin m fin envite yo ta Fèt fèt wi
Ooh Madame Bab Sak ap fèt la Kòman nèg ye?

Yo menm nou toujè deplorab.
Lèm te fou kwè man an wè m te grav anpil wè. Oh Chè m pap baw manti m wè w 2 fra wi menn bon premye fra ou t tire wòch dèyè m menn. Te wòch dèyè w? Men w konnen se ayisyen ak ayisyen m te oblije m te oblije asèpte l men m pap baw manti menn m swete w kenbe levanjil la. Monchè pa gen anyen Bondye pa fè e m di Bondye anpil mèsi paske jodi a la m s on lòt moun men banm di w yon bagay non gade non eske